Bonjou bonswa depa dan mande lè wap gade video sa epi depi wè vizaj la ou konn sa lè deja se chopam ki antre lakay ou e ki pote yon sijè diferan pou ou ki pote yon plezi diferan pou ou tou. E jan n abitye konnen l, chak jou nou gen yon envite diferan men jodi a se nètman diferan ke nou pa gen envite. Yon moun pa ka envite lakay li. Se rezon sa k fè m di nou pa gen envite. Epi avan nou pale plis, nou pa pale, nou pa fè twòp literati, pèmèt nou prezante moun nou gen avè nou an ki pa envite a se moun kay la, la bèl e la grand la Princess Shelly Bronsor. Chak fwa ou wi la. Ou wi an.
Bonswa. Ou gen yon mesaj ou vle ba ou ki fè kè ou kontan? Bonswa fan Jemmy Joachim yo. Bonswa zanmi m yo. Bonswa fanmi m yo. Ou gen zanmi la tou?
Ah oui. Sinon kòman ou pa gen zanmi?
Sa fè m pa gen zanmi? Paske ou pa gen.
Anben ok. Bonswa edmi m yo. Bon, kòm nou konnen vizaj lan deja nan fo prank, e jan nou konnen an, malgre mesye a kanpe pwojè a, pa gade m. Bon m la jodi an, kòm m pa envite, m deja moun kay lan, m pa konn kote m la, e deja

Ok kote cheve soti nan ayiti a. Men chak jou nap gade ou pa konn kiyes ki cheve vre di. Jodia mwen prezante w pou moun yo di yo kiyes ou ye. Ki kote m soti nan ayiti an. Ki moun ou ye?
Mwen se moun Sen Michel de Latalay. Ok mwen fè yon karyè la. Aprè m te vin lèse m te vin al e nan kapital la m te vin al kontinye etid mwen. Mwen fè yon tan la bon aprè sa m vin.

Ki sot pase a wi dimanch pase. Dimanch pase sot fè manman m 43 zan. Manman m trè jèn, men papa m. Ou te voye kado pou li?
Byen si.
Jiska prezan si w gen kado pou voye pou li, li pa twò ta. M se premye. M pa ka voye kado pou moun ki pa menm konnen menm.
Yo gen 8 pitit, 4 fi, 4 gason. Yo travay anpil wi. Wi.
Ok. Yo se kretyen. E ou menm, Soy? M se monnen. Nou tout se monnen. Mwen m s on kretyèn ki chite. Nou tout nan mond la, pa gen pwoblèm. Ok, medam e mesye, e medam e mesye, nou la jodi a nou gen yon bèl sijè nou va trete avèk sèt dam la ki se, ki atitid yon gason dwe gen lè l renmen yon fi pou fè fi a renmen l san ke l pa menm di fi a anyen? Bon, epa nou pral pale plis pase bagay sa. Jezis.

Atitid yon gason lè l renmen yon fi san ke l pa di l sa, sa pral depan, gason an ka jis fè fi an ti sipriz, kòmsi ba l ti kado tou sa, epi pafwa tou l ka envite l sòti, jis al bwè yon vè ansanm. Men pa bliye, ou konnen gen fi ki pa ouvè. Wi, ok gen fi ki pa ouvè, men. Sa vle di jès ou, gen fason wap trete moun nan, gen fason ou ka voye ti mesaj pou li, tout sa a. M panse fi an pa egare, e ke si, li sipoze konprann ke son, son lanmou ou genyen pou li ki fè wap aji ansanm avèl konsa. Si se chak mesaj ou ekri pou moun nan epi moun nan pa pou repons?

Enterè?
Wi a ou gen yon enterè wap defann.
Bon tè siste. Tande banm poze w kesyon.
Eske lè w renmen yon moun enterè a li yon sè ba w? Mdo pa vwe w non.
M panse santiman an oubyen renmen oubyen lanmou jan n vle di l la se 2 moun ki fè l.
Ya.
E m panse, bon map pale pou vrè lanmou. Map pale pou sa bon pou sa gen jodi yo paske m pa konnen.

Ebyen se se sa m di w, nan jès ou, nan aksyon w. Pafwa ou ka Bon ou ka menm chwazi al shopping pou moun nan, ou ka chwazi yon bagay ou di waw m renmen tèl moun m ap jis achte sa pou l. Lèfini ou ka achte de bagay ki ka pwouve ke sa ou gen nan ou menm nan jis pou l resanti sa nan ti kado w ap ba li, ou ka ba l ti flè Kado espesyal? Byen sur. Lè m ba w kado m di kado espesyal paske pa egzanp m sonje m gen yon zanmi m

M son moun m renmen afeksyon. M renmen afeksyon men m pa renmen l twòp. M pa renmen l depase paske pafwa lè m jwenn li twòp m ap santi w anmède m. Aprè sa, m renmen ti sipriz mwen paske m son moun ki renmen bèl. Aprè sa. Moun nan ka just toujou envite m fè ti sòti menm lè e pafwa m pap aksepte, m ap fè ti kapris e m ap fè rezistans tou, m panse se tout sa yon moun ka just fè. Genyen pou
ou wè si moun nan renmen w. Epi tou ou pa panse ou ka just swa envite moun nan oubyen ou ekri l yon mesaj. oubyen ou fè l kado yon bagay ou wè jis pran sa a la lejè, depi ou abandonen l sa vle di ou pa t renmen moun nan. Ou pa t renmen moun nan ok pa gen pwoblèm. Shedou, sa w panse de fraz sa? Piscine dans le désert, c'est de trouver la sortir.
Le plus difficile dans le désert, c'est de trouver la sortir.
La sortie.
Oubyen trouver une sortie.
Ok. Sa m konprann de fraz lan, Sa vle di lèw nan yon dezè pa egzanp wap mache ou pa konn kilè wap jwenn kay ou ka swaf ou pa gen dlo m panse se jis goumen pou goumen pou sòti konnen menm sa vle di mwen sa m panse ke si yon moun ap viv nan yon fason oubyen wap viv nan yon sitiyasyon, solisyon an se jis bat pou retire tèt ou nan sa w ye an paske pa gen moun kap vin retire w ladan nòmalman. Se ou menm ki pou degaje w, jan yo konn di l lò demele gè tou, pou sòti. Ki pi gwo dezè ou pase nan lavi w?

Redi fraz la pou mwen ankò silvouplè. An ba w el.
Dezyèm ba. Parfois dans la vie, il est facile de faire des choix, le plus difficile est vivre avec. Èske m pral dakò avèk fraz sa? Non. Wi sè. Sak fèm pa dakò Koman ou fè komsi sak pi ok yo diw le pi fasil se fè chwa k pi difisil nan Non yo diw pafra pafwa de la vi il est facile de faire des choix men sak pi difisil la se viv avèk chwa w fè yo. M pa aksepte avèl. Rezon, avanse. Paske m pa ka aksepte pou m pou m pou pou si m si m nan yon sitiyasyon pou m oblije rete. M panse fraz sa avèk fraz talè an se. Nètman diferan. Ok.
Eske sa poko rive w la m pote egzanp ki trè trè trè trè senp m panse ki pe tout moun k ap gade show a. Pou w konn al nan mache oubyen nan shopping ou achte yon rad aprè w pa renmen l? Sa rive m souvan. Men se yon chwa.

Sa poko ok, sa ki ta pa rive w, men ou viv sa avèk yon zanmi, yon fanmi oubyen de lwen. Yon moun gen yon moun lan vi l, men se jis pou la sosyete yo rete ap viv men se pa anyen serye. Mwen menm bagay, si se pou sa, map mouri koz ou pa ka ansanm avèk yon moun epi pou je la sosyete. Pou ap fè wè lap lap lap jinn nou lap lap wi lap jinn nou koz ou paka ansanm avèk moun nan sa pa ale mye men lè nou nan lari kòmsi tout moun wè nan je nou se de moun kap viv nap byen viv epi lè nou lakay nou tankou de bèt m pa renmen jan de vi sa yo e m pap sipòte yo non plis tou li pa bon tou moun pa dwe fè sanblan
wi li egziste.
Li egziste. Ok chedou nap pase avek.
Non nou poko rive nan faz 100% laverite ryen ke laverite.
Mwen pat konn valse sa. Ok eske nou prèt pou di vi pou di rien que la vérité? Wi wi bien sur menm lè m pa devan yon jij. Bon
premye premye kesyon an nan rien san pou san la verite a li di eske sa rive chez Ludo Jacques bò ak yon nèg ki gen movèz alèt? San pou san verite rien que la vérité. Non.
Non sa poko rive chez nou. Si sa ta yon zanmiw koman eske wap dil sa?
Bien sûr. Bien sûr ke wi wap dil sa. Mwen paka dil sa anfas li men nan telefòn map rele li. Map ekril m dil sa. Wap ekril w dil sa.
Ok. Ki dènye fwa sa rive Shedou? Ou fin fè yon moun yon bagay apre ou reyalize sa w fè a ou te antò, ou apwoche moun nan oubyen ou relel m pa konnen ou di moun nan mwen konsidan ke sa m fè a pat bon, ou koupe pou w, ou di moun sa, ou mandel eskiz, Ki dènye fwa sa rive w? Sa rive m semèn pase a. Sa rive semèn pase a. Ou asepte w fè yon bagay ki pa bon ou kouri w mande eskiz? Wi.
Ok.
Ou fè sa souvan? Ou rekonèt tò w?
M se yon moun ki gosye, m gen rankin. Se pa yon bagay m fè souvan. M toujou bat pou m pa blese moun tou koz m pa renmen mande padon jis pou m pa mande moun nan padon men sa rive m te fè erè an epi yo te jije m.
M te mande padon an malgre se avèk anpil presyon yo te padone m men. Ok.
Pa gen pwoblèm. San pou san verite ryen ke la verite. Eske Shedou gen gen yon moman nan lavi oubyen yon mizik yon pòfem yon yon fim ki fè sonje yon ex chak fwa nan moman sa jwe ex la. M son moun ki trè pansif. Sa vle di m son moun ki vwayaje le mond antye souvan paske m son moun konnen lè yon moun strese sa sa vle di li distrè souvan. M ka chita m ap pale avè w epi m distrè sa yon bagay m ap panse. Sa vle di sa ka rive souvan m ka nan yon sitiyasyon epi sa just fè m panse avèk yon ex ke m te genyen jan m te konn viv tout sa.

Relem swa m pa resevwa apel li. Bon m ka meprize moun nan. Ok. Kisa anko?
Anyen. Ok.
San pou san verite ryen ke la verite. Eske sa vre Shelo deja pran ak mennaj li oubyen maril? Wap poste ak yon ex? Wi.

Ah vwa m pa bon sou bagay nou ka wè sa moun kap swiv mwen yo ki konn abitye tande m kap pale yo ka wè vwa a pa bon jodi a J'ai trop eh 30 trucs eh contre 13 tèks tchèk 30 trucs contre 13 Map bon tèks map ba yo Ale Alezi alezi

Ok 16 dous chèz. 16 dous sèch sye 16 chèz dan 16 douche sal. Douche sal.
Ok pa gen pwoblèm m fè chwa grenn an fen e chèz sa w di zanmi yo.
M te kontan m kontan patisipe nan show an kouz. Humm bon m pa tap fè anyen nan ka mwen se byen m byen ri m enjoy mwen kanmenm m panse se bon e m swete nou te kontan gade video an m panse nap jwenn mwen ankò se nan yon lòt video e pito map tou fè nou konnen ou menm kap gade m ki poko abòne ansanm avèk mwen klike sou